Belize, n ap salye kominote ayisyèn nan, n ap salye chak grenn frè n ak sè nou yo atravè lemond ke nou konnen ki renmen peyi a, Ayiti sou kè yo. Jodi a, m wè anpil moun ap pale de 400 milyon de goud ki dekese nan Okap. Tandike 5 sak siman k achte ki pa son ti makadanm devan lameri. M wè anpil moun ap plenyen, m wè anpil kakwa ta vle pote revandikasyon yo, men te gen yon gwoup poligang ki te gon misyon ki te vin bay bal tèt. Jodi a, gen anpil kritik mwen wè k ap fèt sou moun Okap, men gen yon moun ki te sove dinite moun Okap. Kote yon pwofesè! ki t ap di li pral gen katran l pa touche yon polisye m tande ki rele politou pouse l yon souflèt anben l te di pa retire sa nan san w ou pa janm fè l ankò yon polisye ki la Pou l pwoteje e sèvi men yo pwofite pwoteje sa t sèvi. Depi w pa gen lajan polisye a pa la pou l ba w sèvis. Jodi a nou pa ka di kraze lapolis. Nou prefere di retire zoranj pouri yo pou pa pouri tout lòt yo. Mwen menm m rive yon moman mwen dekouraje. ak batay ke nap mennen an, si pèp Okap ka aksepte 9 bwakè, 9 kidnapè, 9 dilè dwòg, 9 trafikan dògàn sa yo antre vin pwofane, vin krache sou espri zansèt nou yo. Mwen Ayisyen, mwen wè moun Okap, Jovenel ki se moun Okap pat kapab fete 18 novanm. Don Kaka te kanpe li te di Jovenel Moïse se dènye 18 novanm li pap pran lòt ankò e vrèman vre Moïse sansal Moïse abolotcho Moïse apatrid Moïse vòlè Moïse rizyèz te kanpe pou Jovenel pat met pye okap. Moise vòlè bèf te kanpe jovenel pat ka mete zago l okap tandike jovenel se nèg okap 2023 moise retire tradisyon fèt drapo a akayè li transfòme l li transpòte l nan okap li vin mete l nan okap lè l fin mete l nan okap Kounya lap lap ni nan bèchon jwaye lap manje an rès anbègè li tout anbasad lap chache zo menl bliye tout diskoul te konn fè anfas prezidan eli pèp la menm moyiz san sal sa a 45 milyon de goud nan menl avan e pa gen moun ki wèl non m tande 45 milyon de goud nan men moyiz gang moyiz asasen moyiz apatrid M tande pou l fè atè. Sa vle di fè atè? Jou ap gen yon peyi kenen ki pral pran kòd. Pou n asepte ap dekese lajan leta pou ap di fè atè, entèl pou l pa boule kawotchou, ba l 50 mil goud, ba l 25 mil goud, tandike pèp la lage ozabwa. Pèp la pa gen rele, yo pa gen reponn. Gade moun Wanament. Gade bò kanal wanament gade konbyen moun ki sinistre konbyen leta konbyen reprezantan leta ki vin la ki pran doleyans moun wanament moun bò kanal la vila vila ki bò la rele ankò vilaj vètyè konbyen moun ki vin la ki di banm pran dosye sa akè kote minis afè sosyal la kote yo. Kote asasen ki te kanpe fè manifestasyon chak jou kont Jovenel Moïse yo? Jodi a yo nan bèchon jwa ye. Pèp la nan mouri èbo. Pèp la se yon zonbi, se yon pèp visye, se yon pèp grangou. Lèse m di sa, paske jodi a la si Dimitri Vorbe pa la, Reginald Boulos pa la pou l bay mil goud, ou pa wè moun leve kanpe. Se moun k ap bay mil goud la, se li k ap toujou gen moun deyò nan lari. Men depi se pou pote revandikasyon pèp la, 2 grenn, 3 grenn ki gen volonte a, poligang, Prè pou yo ba yo bal tèt. M pa di polisye, m di poligang. M di lepolis. Paske yon vrè polisye, deviz ou, se pwoteje e sèvi. Se pa pwoteje sa t sèvi. Sa t gen mil goud, sa t gen de mil goud, sa t gen twa mil goud. Paske polisye, politou ke yo te kreye a, se pou te sekirize dyaspora lè l vini. Pou mennen l al nan otèl. Yo pa t mete politou. Pou al sekirize gang, vòlè. Anben, nou gon lis ki sòti. Anndan ministè finans. Tande byen pèp la. Paske, mwen ap dòmi. Pita pral pi tris. E nou fenk kare mouri. Pou enbesil nou. Pou visye nou. Pou bagay grangou nou. Nou fenk kare mouri. Sou Jovenel Moïse. 3 milyon te pran lari. Si m pa voye Jovenel ale, n ap mouri wo! Si m pa touye Jovenel Moïse, m ap mouri wo! Si m pa pete tèt Jovenel, m ap mouri wo! Ou pa t tande? Jeneral Jules te pase nan raje! Ak gwo galil li, M16 li nan men l, l ap vize tèt Jovenel nan lakwa pou l fann tèt li. Jeneral Jules voye bonbòn gaz lakrimojèn kay Jovenel. Antre peleren sek pou l al asasine Jovenel. Menm jeneral.